Sa pral fèw 1 an depil wap koze ak yon ti nana men a chak fwa wap eksprime fanm sa santiman kew gen pou li, li toujou ap diw li poko ap met moun nan vil santimantalman oubyen li toujou diw li poko ap renmen kèèt chak fwa li repetew sa ou santi li baw yon kout kouto nan kèw ou renmenl anpil. e li menm li di w li poko ap antre nan okenn relasyon santimantal. Zanmi, ou gen madanm ou nan men w deja, paske zafè pou w al koze ak yon fanm ak teknik sediksyon ou tansyon ap ba ou yo, pou w pa bon sou fanm sa, se bliye sa. San pran tan, ann al dekouvri kèk ti teknik pou w bon sou yon ti fanm w ap koze, men ki refize renmen avè w nan lide ke, li poko prè poul renmen kounya. Premyeman, sispann repete chak jou kew renmenl. An reyalite, se pa sa ki pral fè fanm nan renmenw. Se pa chita tout jounen dil ou renmenl kap fè fanm sa vin renmen avèw oubyen kap fè fanm sa vin gon lanmou ki resipwòk pou ou. Lèw plede di fanm nan chak jou oh renmen avèw se tout sa kèw dezire, Frèm, a chak fwa ou fè sa, fanm nan vin santi ou twò depann de li, paske li wè pou ou, li se sèl, inik opsyon ke'w genyen. Olye ou di'l ou renmen'l chak jou, friendzone'l pito. Pandan ou ka di'l, Be, m'te gon bagay pou'm di'w. Se sur mwen l'ap reponn ou kisa. Epi ou menm jis di'l, Yon ti fanm mwen te renmen avè'l, Sa te vin rive yon moman mwen pa t janm pran nouvèl li. Epi dènyeman li ekri m, m jis reponn li. Nan moman nou t ap tèks la, li te mande m pou n rankontre. E kòm li te mande m pou nou wè, m te jis fè yon fason pou sa te fèt. Men ou konnen depi jou sa, li pa janm lage m yon may. Antanke yon fanm, sa w panse m ta dwe fè? Zanmi, ak pawòl sa yo, ou demoutre l ke ou se yon nèg ki pa gen pwoblèm fanm. men tou li pral poze tèt li kesyon èske se renmen ou pa renmen l ki fè ou vin adrese yon sijè konsa avè l. Mesye, swaye onèt, ki nèg ki renmen yon fi e ki ap adrese yon modèl sijè konsa avè l? Men ou jis fè sa nan lide pou demoutre l ke li pa sèl inik chwa ke ou genyen, men ou gen lòt fanm ki entèrese avè w tou. M garanti w frè m, fanm sa pral kòmanse di tèt li kèt, Sim pa renmen a ti nèg sa. Lòt fwa map gentan pranl nan menm wi. Ey gade map envite w fè sa kounya abòne avèk chanèl la epi aktive ti klòch notifikasyon an yon fason pou pa rate okenn nan dènye bonm sediksyon ou t tanson ap lage yo. Dezyèmman, fè l fè jalouzi. Bliye si l te di w li poko prè pou l renmen. Lè wap pale avè l, ou ka stil rele l be, mon coeur, mon amour, pafwa rele l ti baz ou, kolòn ou, pou l wè ke ou friendzone l. Epi yon bon jou ou gen dwa ap tèks avè l, ou di l, be, telefòn mwen pa gen chaj non. Pou pwouve l ke telefòn ou pa gen chaj, Jis fè screenshot ekran telefòn ou voye l ba li. Men ou fè screenshot la avèk yon bèl ti foto fanm ou gen sou ekran ou. Se surman l ap panse ti fanm sa ki sou ekran telefòn ou an se menaj ou wi frè m. Men ou jis fè sa pou pwouve l renmen li pa renmen avè w la pa koze lapèn pou ou. E se konsa Jalouzi l pou w ap vin ogmante wi frèm. Sa ka rive menm yon lè ou sezi ou wè menm ti fanm sa a di ou oo mwen te reflechi a tout sa w te di m yo wi mwen dakò pou m renmen avè w oswa li ka di ou epa ou pa janm koze avè m ankò frèm ou menm reponn li pou w di l ou pa gen tan pou w gaspiye epi li menm l ap reponn ou kiyès ki te di w ap gaspiye tan w se vre m potko renmen avè w men sa pa vle di ke m pa t renmen w pou sa. Zanmim, eskew wè kijan ou gen fanm ou nan men w byen rapid, kounya se li kap vin pozew kesyon oh epa w pa koze avèl oh se li kap vin diw oh li te reflechi ak tout sa w te dil yo kounya li prè poul renmen avèw san ke ou menm ou pa menm vin abòde sijè sa avèl ankò. Siw pa tap swiv sediksyon otan se pou demoutre fanm sa ou pa depann de li, ou panse li tap vin diw tout pawòl sa yo? Ou panse li pa tap kite w toujou fè chen nan pyel mon ami. Mwen espere ke nou te enjoy video a.